Bon epa yè ou ale ou kitem a de mesye ou kouri kitem kanpe nan lari an.
Manmi m pa anvi pale de sa ok. Kòman pa anvi pale de sa? M pa anvi pale de sa ou te vle m kanpe pou m ap pran tout imilyasyon sa ke m te gentan kòmanse pran an? Enben e ou te chwazi pran l paske ou te vini ansanm ak yon moun, e apre sa de semèn pa pase ou mennen yon lòt, ou menm ki te vle pran l. Manmi m ap raple w ke premye moun m te vini avè l la, se ou menm ki te mete m, ou pa t menm kite m antre ansanm avè l. Si ou te bezwen moun ou te mennen premye fwa la, ou t ap tounen avè l ankò, ou pa t ap tounen a yon dezyèm. E poukisa lè m te vini avèk zanmi m nan ou te kouri resevwa l jan ke ou te resevwa l la? M ap raple w ke se ou menm ki te fè m konstitye m ansanm avè l. Ebyen se paran m ye. Manmi ou konn sak pase? M vrèman pa anvi pale de sa donk m ale ok. Map pale avèw leve kite Kenny! Oh oh de degoude menm lajè nou ye vre.

Mike, pase kote m nan biwo a. Ya, Mike monte kote m nan biwo a.

E tande non. Ou fè m de di w nou gen pou nou pale. Wi, lè bay la te pase 2 medam yo. Egzakteman.
Sa k pase? Kòman sa te menm? Fon ti esplike m non. Pou ki sa w te fè sa?
Non, patwon an ban m di w. Kòm se yo, kòm se yo ki pran m nan lari, ki mete m travay, ki fè jounen jodi a m vin pi pòv ke jan m te ye a. M ap esplike w sa k te fè sa. Ou chonje lè ti dam lan te pran li te vin prezante manman l lan? Lè manman te rete te ap pale di ansanm avè w la di w bagay machin bagay sa yo? M te kanpe lòt bò m t ap gade. Bagay sa te tèlman fè m mal, patwon m te oblije fè revanj lan konsa. Malgre m pa t rekonèt ou, m pa t konnen kiyès ou te ye, Men, nan kè m m te di, Ou s on jèn gason parèy mwen, se pa paske m pa gen kòb, m nan lari m te ye, pou moun yo fè w de jan de bagay konsa. Ay, fon, fon, fon ti kanpe. Ou t ap asiste lè m te vin prezante devan paran ti dam nan. Si m byen konprann, se yon revanj ou vin tire pou mwen. Wi, patwon.
Paske m di, si se ou menm ki prèske fin lekòl klasik,

Men kisa w pral fè? Gen plis ke 2 zan depi m pa janm wè moun sa m pral. Tande, tande, tande.
Men kisa. Apati de jodi a, plas sa se ou k pral ladan l. Ki plas? Biwo sa se ou k pral jere l. Ou pap siye machin ankò, ou pap fè travay nan biwo ankò. Bay sa yo di la wi patwon. Se ou k pral responsab biznis sa. M pral voye w ale kay manman ti dam nan. Ou pral rive. Bon patwon, m pa gen nivo bagay sa yo patwon. Non, pa gen pwoblèm. Pa gen moun ki te fèt tou konnen. M ap montre w. Se prèske tou e pa ou menm k ap rete chita sou machin sa. Se ou k pral jere biznis lan, men k ap gen moun k ap travay pou tout lòt bagay yo. Men se ou k pral chèf antrepriz sa. Men sa w pral fè. Avèk la vin sipèvizè. Wi. Piske se ou menm, se pou mwen w t al fè sa w t al fè a, m pral voye w kay ti dam nan, w ap rive w ap mande yo eskiz, men ou pral avèk yon misyon. Se ou pral gen kòb, ou pral gen machin, ase mwen menm deja. Rele mezon an la pou m chanje machin pa m nan. Sa m gen la se ou pral bay m. Pou w ka sipèvize non sèlman biznis la, lòt biznis m gen yo. Men ou pral kay banm. Ou konn sa w ap fè? Ou pral pale ansanm avè yo. Ou pral pran responsablite tou lè de timoun yo. Men, w ap gen aksè pou eta youn nan yo. Swa manman an oubyen pitit la. E atansyon! Ou pral gen kòb, w ap gen machin, okipe timoun yo. Okipe tou lède timoun yo epi reta youn nan yo. E pou mèt ale m gon bagay m ap fè la, lè m fin fè l epi wa di m sa k tonbe. Genta ale epi ka tounen vin ban m repons. Ou mèt ale, ou mèt ale Mike, ou mèt ale. Ou mèt ale, ou mèt ale, ou pa bezwen kontinye eseye machin nan ankò, m pral voye yon lòt moun al fè sa.

Se patron an, patron an li banm kòb, li banm kòb pou m achte rad, pou m achte anpil bagay m bezwen, li di m ka vini la pou m vin okipe 2 timoun mwen yo, men m ap ka rete avèk youn nan nou sèlman paske ou konnen manman pitit nou ye m pa ka rete avèk nou toule 2. M ap rete avèk pitit ou a men m pa ka rete ansanm avè w. Kòman, kòman ap rete avè m nan?

M ap fè Kenny pat renmen misye tou ay Kenny mwen renmen jiskaprezan m paka sispann panse avèl la li menm tou m espere m se pa Kenny l chwazi menm aayy. Bon mwen genlè nou chak te gen menm dezi pou jodia e de tout fason genlè kòm m pa wè aswè la jodia se si yo prese pou antre lakay yo.

Map okipe timoun mwen yo, m pap ret avèk pèsòn nan nou ok. Map okipe yo, kòman pou kòb yo a? M bò kòb. Antouka, antouka ee sa m te pase di nou, m prale. M prale, m pral pale ak patwon an, m pral di patwon an nou pa dakò. Paske ou pa ka ou, ou, ou, oh. Pou m ret avè w. Anben manmi nan pa aksepte la pou m ret avè w. Eli m te renmen, m pat renmen w non mwen.

Konya medam yo di oh ah yon paket diskisyon yo mwen menm mwen menm.
Bon ou gason menn, si m fè w al jere sa w pa ka jere, le biwo m nan, antrepriz mwen yo, sa w pral fè avè yo menn? Ou di pou m okipe 2 timoun yo. Wi, w ap rete avèk medam yo. Sa m renmen an, e pa li k vle rete avè m. E granmoun nan k vle rete avè m. Mwen pa renmen granmoun. Si m pa gen kòb, m pa gen bagay, ki m pral fè ak granmoun? Ebyen Mike, ou te gentan kite toulède. Kòm ou gen lajan kounye a menn, wap okipe tou lè 2 timoun yo menn epi manman an wap bal kòb pou li okipe timoun yo, ou ka toujou chache yon lòt fanm menn. Wi mwen te di m te ka avèk yonn men li te Si pa dakò si sa pa ka mache menn. Si fi a pa dakò oh oh li te gentan e ou li te renmen oh sesi sela bon. Ou paka gen pwoblèm pou sa monchè ou pral gen kòb menn esansyèl la ou okipe pitit ou pase timoun yo inosan. Ou okipe pitit ou epi manman an la fè sal vle li menm. Men baton si ou ka pale avè yo, pale avè yo paske mwen yo pa dakò tande. Bon ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm mwen kite kite rès travay la sou kont mwen. Map fè rès travay la paske m pral nan kay la, m pral pale ansanm avèk yo. Yo pral, ou pa fin siye bagay la ankò. Non monchè kòman siye bagay la? Te kwè m di w bagay sa pa pou ou ankò menn. Bagay sa pa pou ou ankò menn. Ebyen ok wale. Ale menn rele rele rele rele lòt lòt lòt ti bonòm ki konn devan pitit vwazin nan. Gad si w wè l. Pitit dam ki ret anfas biwo a. Gad si w wè l pase m konn wè l nan lari a la si li bezwen travay pou l ka. Ale non ale ale ale.

Manmi? Ou bezwen m?
Wi.
Ni kòman w panse manman w ap resevwa sa? Kou men, mwen panse l ap kontan. Pase non, pase. Chita manmi.
M pa wè kote m ka kòmanse. M sot fon ti pale avèk. Kenny pitit fi w la e m chwazi padone Kenny, li chwazi padone m tou. Li jwe nesesè pou m te fè ti pale avè w antanke manman. Pase m gen pwojè pou m pran Kenny al viv ansanm avèk li.
Ou l ap kite m nan kay la ou al ansanm avè l?
M konnen sa ap di pou ou paske se manman w ye. Non, sa pa di non. Men apre tout sa k fin pase a, m panse yon lòt vi l ap mye pou pitit fi w la, l ap mye pou ou tou.
Te di. Te se Kenny asepte m. M pa wè gen sa m ka di.
Mwen mèsi manmi. Dakò.
Bon Kenny m prale.
Jodi a m pat vini pou m te pran w. M te vini avèti w sa, si w tap padone m. Men m prale. Nan 3 jou m ap tounen vin chache w. Mwen va met to deyò. Dakò.
M poko janm konprann sa k fèt la la Oh oh L ap pran l l al viv avè l mwen m pou m rete nan mizè a pitit Avè vye kokorat k ap siye machin nan Manti